Som 51 David ap sonje kisa ki kote l te ye. David ap raple moun pou yo sonje kote yo soti. Paske o depa nan som nan li di, alò kote nou li an, li di, Vwasi, mwa, David, je sui ne dan linikite. Mwen menm, Vikner, mwen menm, mwen fèt nan inikite. E manman m. Pran m nan le peche. Poukisa David ap di yon bagay konsa lè nou sonje ke David fèt epi David grandi, David tounen yon bèje, David rete se prèske yon nèg ki rete se nan patiraj. mouton nan pati nan gadri mouton ke l te ap viv paske se yon bèje li ye David se nan jaden se andeyò David pa pase anpil tan anndan kay David pase plis tan l ansanm avèk bèt ke l ta lakay epi David rive nan som lan kankou nou konnen li pale anpil David ekri anpil Pou l louwe Bondye. Pou jan Bondye kote Bondye sòti avè l. E maten an m ta renmen nou chak ki la nou sonje kote Bondye sòti avè n. Paske sa ki rive ki fè nou twouve n la ki fè kounye an bon nou pa pral viv Ayiti paske Ayiti pa gen limyè. Nou vini isi an gen bò isi an gen limyè 24 sou 24. Gen dlo. Nou ka woule yon machin nenpòt jan ke nou vle. Men Ayiti nou nan yon sitiyasyon kote ke gen anpil bagay nou pa kapab vrèman regle. E se sa k fè maten an m ap envite n, m ap di nou pou nou fè yon retounen sou nou menm. Yon retounen paske si nou pa retounen sou nou menm, nou gen dwa pa kapab reyalize gras Bondye nan lavi nou. Nou gen dwa. Paka reyalize kisa Bondye ap fè pou nou. Men, kite m di n yon bagay, Bondye li toujou an kontwòl lavi chak pitit li yo. Bondye toujou an kontwòl lavi nou. Bondye gen anpriz sou lavi nou menm. E paske li gen kontwòl sou lavi nou, Nou kwè ke li gen anpil bagay ke l kapab reyalize. Epi, David ap reyalize ke eta kote l ye, si Bondye pa t avè l, li pa t ap kapab la. E jodi an, kite m di n, nou menm tou, Chak fwa ke nou ap viv, chak fwa nou ap avanse nan vi an, nou bezwen konnen ke se Bondye sèl ki ka ta kapab fè sa nou ye an rive. E David, lè David fin konfese, li di, li ne nan linikite e manmè ma konstwi dan le peche, kisa David responsab nan sa? David pa responsab anyen de sa. Nou ta kapab di, le fèt ke nou, nou se pechè, nou pa responsab anyen nan sa, paske nou leve, nou jwenn tout moun ap viv nan peche, nou eritye le peche. Men poutan nou responsab de sa. Nou responsab pou tèt nou de sa. E se sa David ap pran konsyans de sa, m ta renmen nou konprann sa nan tèks lan, Men, li di nan vèsè 8 lan, Men tu ve ke la verite swat o fon di kè. Malgre nou se pechè, men Bondye ki te pran David, ki wetire l dèyè mouton yo, ki mete l sou twòn ann Israël lan, enben Bondye sa a vle ke verite. nan kè chak moun. Li vle ke verite nan kè mwen. Li vle ke verite nan kè ou. Li vle ke la verite nan kè nou tout. Ebyen David reyalize sa. Le David reyalize sa epi David ap di, Ebyen, fè donk penetre la sajès o dedan de mwa. Fè donk, se ou menm sèl, Senyè, se ou menm sèl, Letènèl, se ou menm ki kapab fè sa. Tanpri, piske mwen menm, mwen bezwen ke laverite nan anndan kè m, men ou menm kounye an, fè sajès ou an, sajès ki soti nan ou menm lan. fè sa antre nan mwen menm. Pou ou fè yon bagay kon sa, se pou ou kapab, se pou ou pran konsyans, se konsyans pou ou pran dabò, pou ou di de bagay kon sa. David son nèg, alò m pa bezwen repete ke David se lòm selon son kè, le kè de Dye, men se paske David toujou ap pran konsyans. Gen moun ki pa janm pran konsyans ke yo gen yon bagay ke yo fè ki pa bon. E sa se movè. E se trè movè e si w pa janm pran konsyans ke ou fè bagay ki pa bon, ki jan w ap fè janm jwenn padon? Paske ou pap janm al mande padon. E poutan, David li menm se sa l ap di la a. Ebyen maten an kite m di n, nou bezwen rive yon lè pou nou menm nou pran konsyans de sitiyasyon sa. Levanjil li genyen yon lè pandan ke w ap fè levanjil, pandan ke w ap adore, pandan ke w ap priye, pandan ke w ap li labib epi pou fè yon rekapitilasyon sou epi pou di senyè tanpri ede m avèk sa. E se sa David te fè Ki fè David se lòm selon le kè de Dye. Maten an mwen envite n. Pou nou swiv egzanp sa a ke David trase. Nou pa vini legliz pou n chèche pou n ap priye pou la delivrans sèlman pou ane sa se ane pa m. Chak ane ki rantre se ane pa w lan. Men delivrans ou pa janm delivrans lan pa janm vini. Ou pa poze tèt ou kestyon sak fè sa? Men se paske ou gon bagay antre ou menm nan relasyon ou avèk Bondye ki pa matche. Bagay lan pa kole, li pa adapte. E se sak fè chak tan ou ale epi wap mande beni Senyè delivrem, delivrem Senyè, delivrem Senyè men ou pa janm fè sa Bondye mande an. L ap delivre w se vre, men fòk ou pran konsyans ke ou menm ou gon bagay pou w fè. Tankou m toujou di l lan, sa pou w fè a mwen menm mwen pa pral di w li, m pa konnen l, men ou menm ou konnen l. Paske chak moun ki ap sèvi Bondye, yo konnen kisa yo genyen ki pa an amoni avèk Bondye. Pou ou pa ta konnen se sèl si ou pa ta gen le sentespri ditou lakay ou, paske le sentespri l ap revele ou sa pou ou korije lakay ou pou ou retabli, pou ou etabli koneksyon ou avèk Bondye a. Li di, Purifi mwa avèk lizòp.

Paske lè w ap pirifye w pou peche, w ap libere, pechè a ap libere tèt li de la kilpabilite, se la konfesyon an vini, transgresyon ke l fè. Enben lè David ap di sa, Jezikri pa t ko mouri lè l t ap di sa. Ou wè li di, pirifi mwa avèk lizòp. Izòp la se yon branch, se yon fèy li ye, Se yon pye bwa ki genyen yon seri de fèy ke yo konn pran branch lan. Lè y ap fè pirifikasyon an, pirifikasyon pou lepeche, yo fè pirifikasyon avèk san, yo fè l avèk dlo. Enben, pirifikasyon pou lepeche an li fèt avèk san. Lè yo pran san ayo an epi moun nan pran branch izòp lan epi li sprenko li sou. Epi sa, se konsa pirifikasyon an te konn fèt dan letan.

timoun nan on dlo benit e se bagay sa yo ke yo ap fè men purifikasyon li genyen aspè kote ke wap purifyew pou kontre peche men wap purifyew kounya pou le sèvis de Dye paske Aaron yo te fè Aaron antre pou te purifye li avèk pitit li yo pou te purifye lèl tap pran lèl ta pral pran sasèdòs L. Enben, se sa David ap di li a, Purifie moi avec l'hysope, et je serai pur, lave moi et je serai plus blanc que la neige. Enben, kiyès ki pa peche? Enben, maten an, nou pa bezwen fèy lizòp sa a, nou pa bezwen ti dlo sa a, paske le san de Jezi Kris sifi pou purifye n de tout peche. Maten an si n bezwen chèche la liberasyon di peche si yon moun vini aksepte Jezi Kri sèl le san de Jezi Kri sifi pou pirifye l de tout peche l e se sa k fè Li di nan Acte 4 vèsè 12, Pa gen yon lòt non sou lekèl ou kapab sove, e pa lekèl ou kapab sove, ke le non de Jezikri. Paske se sèl li menm ki te vini sakrifye tèt li a la kwa pou ou menm e pou mwen menm. Enben David, li pran konsyans ke li se yon pechè. Li pran konsyans ke jan l ap viv lan, jan l ap fonksyone an, jan l ap aji an, li pa bon, li di, li ap envite Bondye. L ap di Bondye, lave m non. Eske nou janm panse a mande Bondye pou l lave nou de peche nou, pou nou kapab vin pwòp, pou n kapab fè sèvis li? Maten an, se sa nou bezwen fè. Nou bezwen adone nou. Nou bezwen soumèt nou. Nou bezwen renonse a nou menm. Pou n kapab an eta, non sèlman an eta pou n sèvi Bondye, men an eta pou n fè sèvis Bondye an. E David ap kontinye pa bliye nou pa kab pase sou rankont ke Nathan te genyen ansanm avèk David paske bagay sa se yon bagay ekstraòdinè ki pase nan vi David. E lè Natan al kot David, li ekspoze sitiyasyon, li di David, Men sa k sot pase, men sa k sot pase, sa w panse antanke wa, ki sa w ta kapab fè si yon moun ta fè yon bagay konsa? Epi David di, Enben, se sa n ta fè la, se moun sa a ta merite pini. Enben Nathan Nathan di enben mon roi se ou menm wi Se ou menm wi map pale la se de ou menm map pale la Enben nenpòt ki lòt moun nenpòt ki lòt si bon si ou ta di Nebikadneza yon bagay konsa li tap di enben mete misye la aranje l e fiziye l si w te Men David li pran konsyans e David ale Li pran konsyans epi l ale li mande padon. Olye ke l vanje, men li ale li mande padon, li rekonèt li fè fot lan, li rekonèt ke li gen tò. Ebyen, se ta reyaksyon tout moun ki ap sèvi Bondye jodi an. Tout moun ki vle sèvi Bondye, maten an kite m di ou, se ta reyaksyon sa a pou ta gen, rekonèt ke ou pa bon devan Bondye.

Bondye ap relve w. Se sa k fè l di, nou te li l talè a, li di, Bondye leve sa ki tonbe yo. Il redresse ceux qui sont courbés. Ebyen, eh Bondye, lè ou rekonèt sitiyasyon sa, Bondye ap mete la jwa nan kè ou. Annonce-moi, fè m konnen ke w ap mete jwa. Nan kèm. Se sa wi David ap di Bondye la. Paske la pwisans dan wo, la pwisans ki pe sove, la pwisans ki pe delivre, li vini dan wo. Pwisans sa e se sèl li menm tou lè ou soumèt ou anba pwisans lan jan ou ye an. Kite m di w, gon bagay, gon lòt bagay pou m di w la. Ou konnen gon bagay, pa gen anyen ke w kab sere devan Bondye. Paske gen de bagay ke w ap fè, epi ou konprann ke se ou menm sèlman ki konnen li, epi Bondye te gentan konnen ke w pral fè l deja. Mande padon pou li. Men lè w mande padon pou li, fò w pa refè l ankò. Fò pa kontinye fè l. Yo rele sa residivis. Ou residive lè w refè menm bagay lan epi w ap retounen vin mande padon menm bagay lan. W ap residive. E se la pou jwenn, se la sekrè delivrans lan li ye. Ee.

Aprann li pa kè. Alò, m di aprann li pa kè. Epi nou menm pou n kapab konfese devan Bondye. Pou n kapab ale kote Bondye, pou n konn ki jan pou n ale kote Bondye. Pou n al di Bondye ki sa nou ta renmen l fè nan lavi nou. Senyè, retire, ou pa bezwen gade peche m yo ankò, Senyè. Men ni, men yo, yo tout devan ou, men efase yo pou mwen, Senyè. Efase tout pou mwen. Senyè. Epi l ap kontinye li di, Kreye an mwa un kè pur. Lè w fin fè konfesyon sa a kounye a, w apral mande Bondye pou l mete, paske kè ki t ap fè bagay ki pa bon yo, kè ki pa t care about pèsonn moun nan, kè ki prèt pou joure an, kè ki prèt pou di betiz nan, kè ki prèt pou ale nenpòt kote ki pa apwopriye an. Epi ou pral di Bondye. Kreye an mwa un nouveau cœur, un cœur pur, renouvèle an mwa un esprit bien disposé. Bagay sa yo se sa wi kretyen bezwen mande men se sa ou pa janm tande kretyen ap mande kounye an kretyen se maryaj yap mande kretyen se kay yap mande kounye an kretyen se machin yap mande kretyen se tout byen sou latè yap mande kounye an. Men poutan, ou pa janm mande Bondye pou l amelyore, pou l ede w amelyore kondisyon de vi ou pa rapò a li menm. Maten an, kite m di nou frè ak sè m yo, Nou bezwen se pa li kan pa li sòm sa a kankou jan nou konn li sòm 120 sòm 23 a sòm 51 se yon sòm lè w ap li l fò w ap peze sa w ap di yo tande o Dye kreye an mwa un cœur pur senyè tanpri m bezwen yon lòt kè chanje kè sa transfòme sa ki anndan m nan transfòme m senyè. Menm jan li di, Mande tout sa ke nou bezwen, m'a ba noun lan. Sa a li fè pati de tout sa pou mande Bondye l'a ba ou lan. Gen moun ki konprann mande Bondye tout sa ou bezwen m'a ba ou la se mande'l bagay ki sou latè. Se pa bagay sou latè sèlman Bondye ka ba ou, Bondye ka ba ou bagay ki pou amelyore, ki pou ranje relasyon ou avè l tou. Poukisa nou pa al dèyè yo e chèche premyèman le wayom e la jistis de Dye e lèzotre choz vou seron done padesi? Enben, si n chèche Bondye, maten an se jou pou nou chèche Bondye, pou n ranje kondisyon nou, Pou nou ame, kòm ta di l, pou n chèche lafas de Dye maten an. Pou n konsakre nou a li menm. Sa se yon peryòd, se yon moman de konsekrasyon ke David ap chèche la a. David di, Senyè, lave mwa e je sere pli blan. Si se ou menm ki lave m, m ap vin pli blan ke lanèj, Senyè.

Efase transgresyon m yo, si w efase inikite m yo, si w lave m, si w fè m vin pli blan ke lanèj, Senyè. Mwen konnen w ap vini, m ap vin yon lòt moun. M ap vin gen yon kè pu. M ap vin gen yon espri ki byen dispoze pou m sèvi w. E nan vèsè 13 lan li di. Ne me rejette pas ton esprit saint. Kite m di n yon bagay nan sa. Sonje ke mwen di n ke priyè sa ke David t ap fè la, Jezikri pa t ko vini, Jezikri pa t ko mouri sou lakwa. Li t ap fè konfesyon sa. Men lè Jezikri vini, kounye an nou kapab jwenn padon pou peche nou yo, mwayennan nou padone peche sa yo ki ofanse nou. Lè yon moun ofanse w, ou padone li epi ou menm w al mande padon pou peche pa w, Bondye ap padone w. Paske sa nou resite l nan Notre Père, e Notre Père m ap pale la a wi, fò nou rann nou kont sa, nou resite Notre Père nan chak sèvis. Nou di, Padone nou, O Dye, padone nou nos ofans, kòm nou padonon osi a se ki nou zont ofanse. Ok. Men kounye an, men David, lè Jezikri vini, non sèlman Jezikri vini pou l padone peche, pou l vin, li vini pou l mennen nou nan syèl, pou l pran nou, pou l al nan syèl avè nou, men anvan li ale, lè l mouri, anvan l tounen nan syèl lan, li di yo ke, li t ap anonse yo, Ke li gen poul mouri. Epi nèg yo ap di bon ki kote, ki jan yo ta fè ap mouri an. Nèg yo pa vle aksepte ke Jezikri ap mouri an. Yo pa vle aksepte ke l gen pou l tounen kote l te ye an. Epi nèg yo di, Jezikri nou, alò nèg yo di, e, e, e, nou pa konnen ki kote w prale an, kòman nou kapab bagay? Epi Jezikri di, enben depi nou swiv mwen, mwen menm mwen se chemen, laverite e lavi. Et nul ne vient au Père que par moi. E kounye an, lè Jezikri prale, li di nèg yo, fòk mwen ale. Mwen prale kanmenm, men m p ap kite nou poukont nou. E efektivman, li pa kite yo poukont yo, li voye Lesentespri. E Lesentespri ke Jezikri pwomèt la nan Jan 16, li di l ap avè yo etènèlman. Men David pa t gen Lesentespri etènèlman avè l. Nan Ansyen Testaman, Lesentespri pa t la etènèlman. Men se apre ke Jezikri vini, apre ke Jezikri fin mouri, Li monte, epi Lesentespri vini a la Pannkot, Lesentespri la pou l rete avèk Legliz jiskaske Legliz anlve.

Poukisa? Paske depi w aksepte Jezikri, ou genyen Lespri Sen an avèk ou, e sela jiskaske Legliz an leve. Ou kapab mande Bondye pou l ogmante Lespri Sen an nan ou, pou l ranpli ou avèk Lesentespri, men l p ap retire Lespri an paske li la avèk ou etènèlman. Enben, kounye a, kite m di n ki sa k ka rive avèk Lesentespri a. Ann ale avèk mwen nan Efezyen pou n kapab klè nan sa a. Nan Efezyen, Efezyen chapitre 4. Depi w fin gen Lesentespri a, men sa k ka rive, vèsè 30. Men sa k ka rive avèk Lesentespri an ke ou genyen, ke ou resevwa jou ou aksepte Jezikri an. Li di, N'atriste pa Lesentespri de Dye, par lekel vous ave ete sele pou le jou de la redanmsyon. Bondye p'ap retire Lespri Sen an nan ou. Ne me retire pas ton Esprit Saint, se te pou avan Jezikri vini, avan ke Lesentespri vini, Puiske le Sentespri la etènèlman avèk nou, nou pa gen, nou pa pral pèdi le Sentespri, men le Sentespri kapab atriste nan lavi nou. Nou kapab rann Lespri Sen an atriste, e lè nou rann Lespri Sen an atriste, nou menm nou vin vilnerab paske nou bay aksè o dyab. Paske menm avèk Lespri Sen ajisant nan lavi nou, le dyab ap eseye atake nou. M pa bezwen di n si nou mete le Sentespri an veyez, si nou atriste le Sentespri, li pa aktif nan lavi n. E nan vèsè 31 an li di ke tout amètim, tout animozite, tout kolè, tout klamè, tout kalomni, tout espès de mechanste disparès pami vou. E li kontinye pou l di, Swaye bon lèzen anvè lèzot, konpatisan, vou padonan. Mezanmi, nou wè padonan an? Padonan resipwòkman. Sa vle di, ou padone m, mwen padone w. Kòm Dye vou a padone an Kris. Sa vle di ke nan tout bib lan nèt tout o lon de bib lan genyen le padon tout o lon. Paske si nou ap sèvi Bondye se pou m padone ou padone m epi pou nou amonize nou swaye bon lè zen anvè lè zot. E se sak fè l di nan vèsè 31 an ke tout amètim, tout kolè, tout animozite, Tout klamè, tout kalomni, tout espès de mechanste. Lè l di tout espès de mechanste, nou kapab konsidere tout lòt mechanste ke lòt moun ta kapab, ke moun ta kapab fè. Eden, Le Sentespri p ap atriste. Frè m ak sè m yo, pa atriste Sentespri lakay nou. Kite Sentespri an poul aji poul kapab libere n. Se le Sentespri an ki kle de liberasyon nou. Se le Sentespri an ki kapab ede nou pou nou kapab viv an armoni avèk Bondye. So mete nou an kondisyon pou le Sentespri kapab toujou kapab aji nan nou menm. De sòt ke nou kapab fè sèvis Bondye an. Maten an, m pa genyen twòp pou m di nou, men sepandan, si nou ta lakay nou, pandan nou lakay nou, nou ta reli tèks sa a, e tout Sòm nan annantye, men patikilyèman nan vèsè 7 lan jiska vèsè 13 lan. Si n ta kapab reli li, reli li, epi le Sentespri ta revele nou lòt verite, lòt bagay ke Bondye kapab pale avèk ou menm pèsonèlman pou w fè. Paske tèks yo, se konsa yo ye, toujou gen bagay nouvo pou w wè nan tèks lan, le Sentespri kapab revele w. Maten an ke Bondye ede w a pran konsyans ki kote. Bondye soti avèk ou e ki kote l ye avèk ou kounye an e ki kote l prale avèk ou. E lè ou pran konsyans de sa, Bondye li menm li va kouvri ou avèk tout benediksyon l yo. Lè ou rekonèt ke ou se pechè, lè ou mande l pou l padone ou, lè ou mande l pou l efase peche ou, lè ou mande l, pale ak Bondye, fè zanmi, fè zanmi avèk li. Fè zanmi avèk Bondye. Quel ami fidèle est-on? Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Se yon zanmi konsa ke Jezikri ye. Se yon zanmi konsa ke nou ap sèvi. Se yon zanmi konsa ke nou vle. E zanmi sa a se li menm tou ki responsab pou delivrans nou. An nou lage nou nan men n, an nou rete nan men l, an nou kontinye adore l, an nou kontinye sèvi l, jiskaske li va retounen. Ke lapè Bondye soit avec vous tous.